Se pou l ka trip sou li. Banm fin di w non, m sonje premye ui klo, premye ui klo m asiste ou di, epi m di, epi m di, epi m di, epi m di, lè m fin asiste ui klo a, m, m, mesye Riché ki te prezidan, m di m pral anmède l. Epi m di, Prezidan, ou konnen m fenk antre nan palman, m pran pòz egare, m di, Prezidan, e silvouplè èske m ka esplike pèp la sa k di nan ui klo a? Li di, Ey, jenòm! E pa mizik ou vin fè isi a non! Fò m di w, mwen e Mabsie n pa t gen pwoblèm, se te. Ou menm ou te bezwen di pèp la men sa ui klo a te gen ladan l? Egzakteman, men, misye, e, e, m te jere sa, paske gen yon lè.

Nou santi ke ensekirite a ap degrengole. De jou an jou, gang yo ap pli fò, nèg yo ap vin plis a zam, des asenal zam ap ekspoze pou montre ke yo gen de minisyon, yo gen de zam k ap rantre vin jwenn yo, de zam fann fwa. e men Lèzetazini toujou ap sanksyone e dènye dènye dènye dènye moun ke Etazini sanksyone la se Don Kato e Don Kato ki pa rete nan silans li ki reponn a sanksyon Lèzetazini an men avèk anpil avèk anpil anpil anpil senserite. Mezanmi ranmwa fou ou saj ou te gen dwa pa fanatik Don kato ou gen dwa pa nan liy Don kato ye a pa nan menm sektè politik ansanm avèl men fksyon an rezon an vrèman absid vre rezon an vrèman vrèman vrèman plezan e bon pou wap di pou wap seksyone yon senatè pouki rezon paske desizyon li pran nan palman lèl te senatè yo pa an favè peyi ou mezanmi ah li pa an favè peyi ou kòman sa men se de bagay ki vrèman absurd m pa ka konprann ou pa jwenn nèg la ap bay moun zam ou pa jwenn li nan konfyolo avèk gang ou pa jwenn li nan nèg k ap kraze kòmsi brize gran w jan pakèt nèg ap fè si w pa jwenn rezon an ke w rete w poze. Men rezon vrèman vrèman vrèman vrèman vrèman nyè pou w ap di ke ou sanksyone ansyen palmantè la paske desizyon li t ap pran yo li pa an favè Lèzetazini. Nou pral tande Don Kato k ap pote plis eksplikasyon e rezon yo tou e nou tout nou kapab fè analiz. Ann tande Don Kato.
Mwen menm Roody, yonn nan bagay ke m ka di w frè m, m pa t janm gen viza. Jan e sou sekretè deta a di l e lè yo poze l kesyon men ki sanksyon, sanksyon, yo poze l menm kesyon men ki modèl sanksyon sa a ye? Li di se bon se se yon bagay viza patati patata. Kounye a m vin tonbe nan yon konfizyon. Bon, kanmenm yo pa mete gang sou do w? Yo pa kapab.
Yo a kapab. Pase se defi m bay. Se defi se defi m bay yo tout. Lè Jovenel konn ap fè vagabondaj avèk Martelly pou yo mande èske yo te konn wè m avè yo. Dayè moun sa yo te toujou anfas mwen. Moun sa yo te toujou anfas mwen kòman pou m ta fè nan menm istwa avè yo. Ou konprann? Gon foto m konn wè yo mete sou lè y ap pale de ou yo mete sou sou. rezo sosyo anpil. On foto ou menm avèk tèt kale. Yo mal fè foto a. Son montaj?
Yo mal fèl.
Ou konn sak fè yo mal fèl Roody? Yo met on ponp nan on ponp gazoline nan do a. M pa konn kot ponp gazoline sa ye. Eske se gran ravin oubyen m anvi fon foto a on gang epi mal kanpe nan mitan lari m chwazi on ponp gazoline kanpe epi m fè foto a. Donk. Menm mal la depi yap fèl yo trè mal fèl. Yo fon pakèt foto yo mete ma yon pakèt moun. Sa vle di lan dosye paw la ameriken yo kanmenm pran prekosyon gen bagay yo pa di de ou. Yo pa di w lan gang, yo pa di w lan dwòg. Yo pa kapab. Yo pa di w, yo pa di w kriminèl. Yo pa kapab Roody paske yo gen yo gen plak yo la. Men yo di w destabilize palman. Yo gen plak yo lakay la wi.
Nasyon zini gen plak li lakay li a yo voye ban mwen deja wi. Kòm moun ki goumen pou lapè anndan peyi a wi. Yo gen plak yo lakay la. Donk kounye a si yo vle dezapwouve plak yo a, sa se yo menm. Men mwen menm depi lontan tout moun konnen, menm nan mizik mwen m toujou di moun ki vyolan pa gen plas yo nan mitan kouch defavorize a. Paske m kwè pou moun yo sòti nan sa yo ye an e fòk yo pa fòk yo pa fòk yo pa gon zam bò tèt yo k ap mete presyon sou yo Roody. Moun yo bezwen Non sèlman fè edikasyon yo, moun yo bezwen konprann anviwònman kote y ap viv la, yo bezwen konprann ki jan pou yo konpòte yo fas a anviwònman an, yo bezwen konnen ki jan tou pou yo fè kòb met nan pòch yo. Jodi a, se sa ki enterese m kòm pwojè. Kounye a, an n pa bay tèt nou manti, Etazini se yon grann puisans. Se li menm, li kontwole rejyon an la. Badè al kontwole mond lan, e pa rejyon an la l pa ta kontwole. Li mete sanksyon sou ou. Li di men ki sa w fè, Kounye a ou vin gen yon bagay k ap peze sou tèt ou. Kounye a ou menm pa bay tèt ou manti ou te senatè de la Repiblik. Sa vle di donk w ap fè politik. Èske sanksyon sa a li ap frennen Kato? Non.
Oubyen Kato ap avanse? Lè ou wè yo ba w sanksyon an, se se kisa sanksyon an di ki pral bloke w? Bon kounye a poko gen eleksyon. Depi y ap bay sanksyon la poko gen eleksyon. Kounye a èske Sonèk pral enskri Ou pa konprann sa map. An nou di ke ou ta vle al nan eleksyon. E eske lè ou parèt dcpj wap fè sètifika bòn vyèy mès eske anbasad la pap kenbe pou l di tout moun ki sou sanksyon pap ka kandida?
Li pa ka konsa. Li pa ka konsa anbasad li tap twò fasil. Paske pa bliye anbasad la se mèt peyi a. Non lap oblije di sa yo ki sanksyon yo pran kont moun nan. Ki sanksyon, kisa w repwoche kato? Ou pa Dayè yonn nan premye pwoteksyon ke m genyen, ou di, depi m pa t fè krim, depi m pa t fè yon bagay sal, depi m pa t fè yon bagay ki enkonstitisyonèl kòm palmantè, pa gen okenn ti anbasadè ni peyi bouda chire ki kapab vin kesyone aksyon m kòm palmantè, paske se yon vòt mwen te benefisye ki fè m palmantè. Donk jodi a, yo te pran sanksyon kont Poutine, ou sonje sa? Ou sonje sa ou di? Ameriken toujou, yo pran sanksyon kont Poutine, wi. Maduro yo ap anmède la, e gaz la yo bezwen vòlè, wi. Maduro ou wè y ap anmède la yo, sanksyon vire tounen, se gaz la yo bezwen, se gaz la yo bezwen. Depi ou wè moun sa yo ap atake ou, ou di, yo pa ka di ou egzakteman sa yo gave ou, se sou yon tab yo bezwen rale ou. M pa gen pwoblèm avèk pèp ameriken an. M pa gen okenn batay m ap mennen kont enterè ameriken nan peyi Etazini. Men, anndan peyi Dayiti, gen de bagay m pa p pran, Rudy. Gen de bagay m pa p pran. Dayè, yo wè m renmen lakay mwen. Sa vle di ou panse la se zèl ou yo bezwen kase kòm politisyen? O! Gade, nèg yo fenk mete van nan zèl la. Se mwen k pou di w, Rudy. Fraz sa anndan anndan nòt la ki di, Aksyon yo pa t nan enterè pèp ameriken an. Men fraz yo fè m kado a. Ops, ou pral sèvi ak fraz sa. Men se yo k ban mwen l. M gen mayo k gentan ap enprime wi. M gen mayo k gentan ap enprime wi. Wap politikman wap sezi fraz la. O, men s on bèl fraz! Pitit mwen dwe ka jwi de fraz sa a. Pou l fyè de papa l. Pou l fyè de papa l kote Ameriken di aksyon w t ap poze ak vòt pèp la te ba ou a pa t nan enterè lòt peyi. Sa vle di atik 21 konstitisyon an m pa tonbe anba l ki sa ki rele krim de wot trayizon an m pa vyole l m pa tonbe anba l. Donk ou di mwen menm mwen vle moun yo konnen mwen vle moun yo konnen. Mwen chwazi kan m deja. Kan m chwazi a se kan Boukman nan. Kan m chwazi a se kan Makandal la. Kan m chwazi a se kan Desalin nan. Kan m chwazi a se kan Petyon ki mete tèt li ansanm avèk Desalin pou yo fè. Tire zakat la. Wi, men se pa aprè non, se pa aprè non, se pa e pa Petion aprè a. M ap pale de Petion ki te a yon sèten moman ki di bon nèg yo mande w touye m, yo mande m touye w, an nou met ansanm pou n fè yon goumen. Donk se la m fin m rive avè l. Men tout kote nèg yo te vle kòmsi m te ka di w pran tout byen pou yo deklare sa se byen papa yo epi ti sa yo ki sòti an Afrik yo yo menm pou yo pa gen kote pou yo viv pou yo pa gen tè pou yo travay pati sa li menm nou pap fè l avèk yo m panse gon pati anndan peyi an tout pwoblèm yo se bon. Kisa kato ap regle? Misye pa rent pa al pran pòs nan gouvènman. Sa vle di misye gon bagay lap regle. Ou pat nan ariel ou pa nan CPT. Wi poukisa tout prekosyon sa yo poukisa kato ap pran tout prekosyon sa yo.
Esak fè ou pa antre nan gouvènman ou menm? Paske yo te ofri w kanmenm. Ban m di w, nenpòt.
Ou te senatè de la Repiblik. Ban m di w. E lan Lwès ankò. Wi, ban m di w yon bagay, Roody. Nenpòt nèg ki rantre nan gouvènman jodi a, byennantandi. Nan tranzisyon an. Wi, nan tranzisyon an, ou gen yon grenn bagay k ap ka ede w sòti se mete presyon pou nou fon chita nasyon epi pou nou jwenn yon akò ki solid pou n ale nan eleksyon dwat pou n mete peyi a retounen nan òd konstitisyonèl yo. Men depi nou rive nan separe gato ou di. Separe gato p ap mete nou deyò. Se rezon sa k fè w pa t swiv Ariel nan akò 11 septanm? E, te gen plizyè rezon k fè m pa t suiv Ariel. Paske ou te nan SD, ou te lan, Matris te lan SDP. Wi. Ou te, yo te alye w. Yonn nan premye rezon k fè m pa t suiv Ariel, 1, afè separe gato a pa t enterese m, 2, m pa ka te anfas yon gouvènman, fòk yon moun koyeran. M pa t janm gen, m pa t janm antann a Jovenel sou mòd fonksyonnman l. sou jan l t ap gouvène sa, paske se yon pwoblèm gouvènans nou te gen avè l. Nou te nan yon batay demokratik avèk Jovenel. Nou te klè, tout pawòl nou te klè e nou te itilize de zouti manifestasyon, sitting, tout sa pou nou te fè pase revandikasyon nou. Men, si li nomen yon premye minis, M pa tap ka vini epi kounya pou mal pou mal antann mwen avèk premye minis sa, sa se abolotcho l tap ye pou mwen. Gen nèg ki te di premye minis la se kouzen Babekyou, menm nèg sa yo al jwenn li lè Jovenel mouri epi blan ba Ariel pouvwa a. Menm nèg ki te di se kouzen Babekyou k nonmen l yo, menm nèg sa yo t al nan Ariel. Se gwo koze. Mwen menm m te fè, m te panse ale nan Akò Montana kote m te wè tout sosyete a rasanble, se sosyete sivil, dwa moun, diferan gwoup. M di si n al dèyè yon echantiyon ki gen tout gwoup moun ladan, omwen nou ka rive jwenn akò m panse nou bezwen an. Men, Akò Montana a te vin, li pa t pase. Akò Montana pa pase, men nan 9 moun yap mete, yo te mete Fridjan, yo mete diferan gwoup, mwen m te panse la omwen nou tap ka sòti. M te panse la omwen nou tap ka sòti paske gen tout gwoup sou tab la men m gen presyon se se. Se menm bagay la la pataj gato a pap kite n soti ou di depi se pataj gato nou pap soti. E de fèt ou wè peyi a pa soti lan tranzisyon.
De tranzisyon echwe la youn apre lòt. E gon twazyèm kap load la. Wi gon twazyèm kap load. Tout nèg ap tann apre 7 fevriye la pou yo mouton lòt gouvènman. Gon twazyèm kap load la e ou di. Men nèg sa yo e vòlè yap vin vòlè tou wi. Non non men non men depi ou rantre nan separe gato. Jodi a sèl jan nou ka soti Fok moun ki vini la yo ou di yo di mezanmi Haiti se pou nou li an nou sotil an nou me an nou jwenn yon jan pou nou rantre pou nal pou nou rezoud pwoblem ensekirite a pou nal fè eleksyon. Men sa w di la si w di l konsa ou prè pou kolabore avèk ni Jovenelis ni phtk paske se Ayisyen yo ye tou. E banm di w yon bagay m pa gen pwoblem avèk e e. Frè ayisyen parèy mwen, mwen gen m gen pwoblèm avèk jan moun ap fonksyone. Pa egzanp, e Jovenelis yo ki jodi a pa gen bilan, ou wè yo oblije lage moun nan tout raje ap fè foto pou yo wè si y a jwenn yon bilan. Men sa tris! Sa tris kòmsi pou se nan raje. M pa konn si w konprann non. E foto y ap fè yo se de machin yo t achte san bezwen, y al lage yon kote, kounye a yo di kèt. Bon kounye a m ap gade, se menm jan m ap gade Mateli sou tiktok, li pa ka fè live men li l ap lage imaj, l ap montre sa l te fè. 3 cas Almonte Hill te fè ou konn kiyès ki te fè yo? Preval wi epi li inogire yo wi. M konnen. Men pandan pandan manda li fin inogire sa Preval te fè an 2014 nan fen manda l. Pou l ka di se li k fè yo? Sa l te inisye yo non sèlman yo kòb tout kòb la peye, pwojè a pa fini. Konnya ou konprann kòmsi m te ka di w fè fè blan vye blan k ap travay avè yo fè vye deklarasyon sou mwen pral fè kòmsi m te ka di w m pè pale m p ap janm pè pale m konnen m gen moun ou di m konnen m gen de gwoup politik ki pa renmen konpòtman m pa egzanp jovnelis yo pa renmen m phtk pa renmen m.
Antoulèka nap kontinye tande men fòk mwen te fè ti ti ti ti rektifikasyon sa, ti rektifikasyon ke l ye. E Etazini pa kapab vrèman sanksyone yon palmantè kèlkeswa palmantè ke l te ye a paske pou pozisyon l atravè atravè atravè peyi l. E dotre pa ke Lèzetazini fè Ayiti senkann dezyèm Senkann dezyèm eta a. Fè l yon eta. Bon, si w pa vle, si w pa vle kite palmantè yo avèk libète yo pou yo eksprime yo an favè peyi yo, ke ou fè Etazini yon eta, ke ou fè Ayiti yon eta dè Etazini. Osi senp ke sa. Nou tout ap konprann sa. Men, kesyon pou dirije ni palman, ni prezidan ni primati tout nèt ou vle gen kontwòl tout sa vrèman e a ki rezon se rezon sa a ki rezon de jou an jou etazini gen kontwòl peyi a èske peyi a pa pli mal ou gen pwoblèm kontwòl peyi a politikman èske peyi a pa pli mal kounye a pou di pou pozisyon yon senatè pou di w ap seksyone l ann kontinye tande pozisyon ann kontinye tande. Pou Don Kato kap pale e kap di kisal santi egzakteman. Ann kontinye tande l. Roody, Roody banm di w, mwen son nèg ki fèt tou sanksyone. Lè m di w fèt tou sanksyone a, Roody. M te gen 5 an, militè pase lakay mwen yo pran papa m. Sa vle di m s on nèg, m s on timoun ki leve s on manman ki te manman m, se on manman ki te papa m. Manman m konn leve motè tèt li pou l frape m atè poukisa? Paske li, li, gen de lè fò l fè m santi gen on gason nan kay la. E jo, e jodi a, e jodi a m fyè de manman m paske. Se li ki te mete m nan afè mizik, mwen m pat renmen mizik se foutbòl mwen m te renmen. Donk m di manman m mèsi, m chante pou li, m fè tout bèl bagay. Donk m swete ke kote l ye a m di l nan mizik yo li kontan. Men Roody, sa w wè ki pase la a, m pap pale ankò non. Apre m fin pale la, m fini avèk istwa sa, m pap pale ankò. Men m te vle di pèp mwen an, moun ki renmen m yo, nou fyè paske yo di moun ke nou te vote a, Aksyon l t ap poze yo pa t nan enterè lòt peyi. Li te nan enterè pèp ayisyen an. Donk se sa ki pi enpòtan. Ke jovnelis yo fache. Moun yo mande w sa Huis Clos a vle di, mizik ou a. Ah, yo rive sou Huis Clos a? Wi, m wè gen oditè k poze kesyon. Wi, m ap di tout moun yo ale sou paj Facebook mwen an tande l. Tande pou yo tande l. S on mizik mwen genyen ki sipoze sòti. M gen plizyè. Lè nèg yo fin fè sa yè a, se avè l m reponn. E sa m wè.
Mizik la di ui twòp ui klo sou peyi dayiti m sonje m sonje m sonje premyè. Men sa sa e palman gen spiw wi. Egzakteman m sonje lèm fek rantre nan palman an gon premye ui klo m asiste se riche kite prezidan lè sa epi lèm fin asiste m pa asistel non m te pete koke m di m pap m pap
pa wi men se se se se afè se se ton bagay love li te ye. Pase Richie avèm nou pat janm gen pwoblèm vrèman sof ke gen de moman lè w wèl bwè lè w wèl bwè twòp li konn bay ti pwoblèm wi li bwè non li bwè ti li bwè anpil lè w wèl bwè anpil fòm di w lè Richie pa bwè se bon moun nèt bon bon bon bon moun men depi l bwè l demeplè men depi li gon mòd li rive l pran yon boutèy diven l bwè l pou kont li. Li pran boutèy diven, l bwè l pou kont li epi lè l fini l di, Bon! M pral mete pou yo. M sonje, m sonje mwen menm senatè wi. M senatè, m eli menm jan avè w. Epi m tande Riche k ap pale de mwen. Kòman ti bonòm ki jwe I love you Ann nan ri l ankò? De mwen, de mwen l ap pale wi. M senatè pa, ti, ti nonm, ti patnè ki isi a ki jwe I love you Ann nan, kòman l rele ankò? Li sonje non wi, se pou l ka. Se pou l ka trip sou li. Ban m fin di w non. M sonje premye ui klo. Premye ui klo m asiste ou di. Epi m di, epi m di, epi m di, epi m di, lè m fin asiste ui klo a, mesye Riche ki te prezidan, m di m pral anmède l. Epi m di, prezidan, ou konnen m fenk antre nan palman. M pwopòze gare, m di, prezidan. E silvouplè eske m ka eksplipke pèp la sak di nan ui klo a? Li di ey jenòm e pa mizik ou vin fè isi a non se pou m di w mwen e Mabsye n pat gen pwoblèm se te Ou menm ou te bezwen di pèp la men sa ui klo a te gen ladan l? Egzakteman men misye e m te jere sa paske gon lè m monte m di aa fò yon nèg ta vin isi a Pou moun nan ta konnen sa nap regle isi isi a mesye. Epi gon gon senatè ki di kato poze poze poze Poze plat. poze nèt
Mèsi Roody Nap di moun yo menm si yo wè nap ri konsa se konsa anndan nou ye Vizaj nou reflete anndan nou Donk si m son nèg ki te konn vwayaje anpil oubyen ki te gen ki te gen pwojè kite peyi m on jou, m te gen dwa di bon e. Bon, vwayaje pa gen.
Bon, se yon reyèl plezi, m panse ke nou tout nou te malgre gen de pawòl ki di pa fè nou byen, mwen konnen sa, paske gen anpil fanatik ki se fanatik Jovenel Moïse ki toujou ap tande nou, gen de nou tou ki fanatik Martelly k ap tande nou e sa Don Kato di yo ki pa ale an favè nou, m konnen ap gen ti plenyen men nou pap rete sou sak di yo an nou rete rete rezon ke les etats unis pran poul sanksyone Don kato nòmalman rezon an vrèman pa fonde rezon an pa fonde fòk nou dil lè bagay la wouj fòk nou dil wouj lèl nwa fòk nou dil nwa pou mwen menm rezon an pa fonde ke les etats unis al chèche des preuves al chèche des rezon valable poul sanksyone yon sitwayen ayisyen pou peyi la. Dayè, nèg la te fè respè l, li pa al lakay ou, li pa vwayaje ankò, li konnen sa. Men, sòt yon seksyon, pou yon seksyon ki valab. Tankou Aristide te kapab di, poze yon bon kesyon. Poze yon bon kesyon. Etazini, bay yon bon seksyon. Ok? Pou vin vrèman ridikil avèk seksyon sa yo. Antoulèka, un grand merci à chacun de vous. Pa bliye,